Youtube Sa ka fèt Byenvini sou chanèl Gladson Nimaga Jan nou konnen deja a son chanèl ki la pou l motive w pou vin meyè vèsyon de ou menm yon chanèl ki la pou l ba w game kijan pou w dil ak fi Jodi an mesye nou pral pale de 3 stil de manipilasyon ke anpil nan nou gason ap soufri nan men mennaj nou di mwens madanm nou nou pa janm prete atansyon a sa ou di mwens nou pa konnen sa son stil de manipilasyon li. Kisa li ye? Premye bagay la an, se sa yo rele sèks an. Pou anpil nan nou ki nan game lan lontan, nou konnen fi itilize sèks pou yo get away, pou yo kapab ale ansanm avèk yon pakèt bagay sou gason ke yo twouve ki pa tèlman gen opsyon an. And sa pase plis nan relasyon yo. Kòman ou kapab konprann guys? Yon fi li menm, li bezwen valiz sa, li di ey, cheri si tout fwa ou pa achte valiz sa mwen tèl lè, ebyen map fè tèl lè mpa janm ba w anyen. Madanm ankò, li di ey, si w pa achte sandal sa pou mwen nan tèl lè, si w pa achte gomèt sa pou mwen nan tèl lè, ebyen lè w achte l, e lè sa wap kapab gade anba je mwen. Pandan se tan wap viv nan ka ansanm a moun nan. Sa map diw bro pa gen lòt definisyon kèlkeswa moun nan ou te gen 15 20 tan ansanm avèl li rive nan pozisyon kote li oblije fè dil ansanm avèw jis poul baw sèks yon bagay ki ta sipoze nòmal yon bagay ki basic dènye bagay lan bro li pa gen lanmou pou ou ankò se jis mache cha ou menm koz ou paka ap fòse ansanm avèk yon moun jis paske ou ba li sa li baw sa paske ou bal sa pandan se tan wap di tèt ou nan relasyon a moun nan. Non. Tou dènyeman m ap pale ansanm avèk yon patnè, li di m konsa, li gen plis ke 3 mwa ke madanm li pa janm ba l anyen. Lè m di l sa k fè sa, li di m konsa, men tèl bagay, men tèl bagay, m pa bezwen di rezon an la, se sa k fè madanm li, li menm pa janm ba l anyen. E madanm li konnen kòman bagay yo ye nan men l, li konnen sitiyasyon an pa tèlman oke pou li. But malgre sa l deside di si tout fwa li te vle achte l pou li l tap achte l pou tèt sa li pap bal anyen li pap bal sèks and kesyon map poze w ou panse fanm sa li menm si tout fwa l te wè l te gon alfa gason nan men l se li menm ki tap goumen pou l te fè nèg sa li menm pa al twonpe l deyò li te wè nèg sa te gen 2 e 2 opsyon ou panse l tap fè sa non l patap fè l. Se youn nan rezon yo di w konsa, ou oblije toujou gen de e de opsyon. Ou pa oblije ap twonpe moun ou, but ou oblije fè l konnen si tout fwa ey, li fè sa, men sa k ka pase. Kounya la l ap gen yon krentif, l ap konnen ey, ou pa jan de nèg pou ou l mès avèk m. Koz si tout fwa li vle w al twonpe l, li mèt fè l. Si l pa vle w al twonpe l, li mèt rete poze. Se sa m vle di w lan bon. Toujou gen de e de opsyon. Ou pa oblije ap twonpe moun ou.

Apre 5 an, apre 6 an, apre 7 an. Sètadi, chak fwa ou ta vle fè yon bagay ki pa vrèman nan po l, li di w konsa, Ey, pa bliye si w fè sa, men sa m ka fè. And, plis moun ki itilize jan de bagay sa yo rele blackmail lan, se moun ki nan relasyon ki toksik yo. Anpil blackmail. Itilize jan de bagay sa yo. Men kesyon m ta renmen poze w, pou ki rezon ou oblije nan relasyon ansanm avèk yon moun, yon moun ou konnen e si tout fwa ou fè sa, men sa mwen menm m ap fè. Si w fè dat, m ap fè dis. Ki jan de bagay sa yo ye? Eske la vrèman gen vi? Et m konnen anpil nan nou, nou nan jan de relasyon sa yo. Moun nan li menm gen pye l sou kou nou paske nou te fè yon bagay 3 4 ans de cela nou still poko ka chape poul nou pou n al di l a yon moun ki vrèman vle viv avè nou yon moun ki te ka sousye de nou plis pase a moun nou ye a nou oblije pa ka lage cha nou paske nou konnen pye moun nan sou kou nou bro pou kelkeswa rezon an map di w sa si tout fwa ou nan yon jan de relasyon konsa M priye pou ou bro. Ou merite lage pye w menn. Koz li pap pote w byen at the end of the day. Kwè m si w vle. And twazyèm bagay lan guys, se fanm ki toujou ap itilize oh m te jis ap fon jwèt avè w. Sètadi fanm lan pran plezi l swa pou l fè w wont nan mitan moun, swa pou l fè tout jan de tenten pou l sal imaj ou, lèfini kou l vin wè w pa jan de moun sa li te espere an, Si tout fwa w tou koupe l depi nan premye tantativ li fè sou ou an, kounye a di oh se te jis yon jwèt. Boo, m ap di w sa sensèman, ou wè fanm, yo konn a kiyès pou yo mès, a kiyès pou yo pa mès. Yo konn kiyès, lè yo fè w tenten, y ap kapab ale avè l, kiyès yo p ap ka ale. Sa pa vle di yon fanm p ap eseye vye bagay sou yon alfa gason. Yes, but nan tèt li, li gentan konnen on the second thought, Ey! Alpha gason sa pap kitel get away avèl li pap kitel ale avèl koz se sa ki fè onè a Alpha gason si tout fwa an di konsa nèg lan li menm lap sòti avè w la ou rive deyò ou gentan konnen ou pral wè yon atis la ou pral kouri oh banm fè foto banm fè foto pandan se tan Alpha gason an la kwèm si w vle ou gen 99 pou san chans tounen lakay ou san nèg koz Alpha gason an pa nan jan de tenten sa yo. Si tout fwa ou sòti ansanm avè l, yes, yes ou kapab fè foto avèk yon atis, but sa pa vle di ou oblije ap kouri al anbrase l pandan se tan gason an la li menm l ap gade tout bagay. Yon beda gason, yes l ap asepte, menm li menm l ap antre nan fout ront ou. Sa pa vle di yon alfa gason ankò ou pa kapab an. Antre nan yon foto ansanm avèk yon selebrite ansanm avèk mennaj li but afè ou konnen ou pral kouri anbrase an selebrite a pandan an se tan nèg la li menm li la nan ou deja tounen lakay ou sengo koz alfa gason li menm li pa jan de nèg ki pral nan kite fanm getaway ansanm avèk de seri ti bagay koz fanm nan li menm li jis bezwen yon vye ti bagay poul kapab pran tout peyi an si tout fwa ou menm Ou kitel pran yon bagay premye fwa, kwèm si w le bro. Lè w pral eseye metel nan plas li an, lap gentan twò ta pou ou. Men nou wè sa pase anpil fwa. Endan pou kèlkeswa nèg lan ki nan yon relasyon ki toksik, fanm lan li menm lap manipile w, ou menm kwèm si w vle, le jou ou ouvè je w, Wap vin rayi fi sa. Koz sa rive anpil fwa sitou m te di medam yo sa lè w wè m tap pale de diferan tip de bagay yon fi li menm kapab fè si tout fwa l vle atire yon nèg ki nan kategori pil wouj lan yon alfa gason yon sigma gason an but ou pa oblije fè jan de bagay sa yo pou w manipile l. Cause si tout fwa ou manipile l ou manipile l ou manipile l jis nan li vin soufri twòp kounya la li vle sòti de sa yo rele pil ble an ki se bann nèg an senp ki se bann nèg an beda gason yo pou l travèse nan sa yo rele an pil wouj an ki se alfa djèk an playboy an sigma yo kwè m si w vle nèg sa l ap gen anpil pousan chans pou l rayi w. Koz nan aprè li pral vin reyalize tout bagay ou te konn ap fèl yo ap difisil pou nèg sa pa rayi w a mwens ke nèg sa li menm ta vrèman vrèman gen metriz pou l pa ta rayi w e sak fè w pa ka pran plezi w pou ap manipile yon gason jis pou w kapab jwenn sa w vle a nan men l guys and ou menm tou bro ou oblije ouvè zo w oblije travay sou tèt ou si tout fwa fanm lan li itilize w jis pou w jwenn sèks nan men l An lap itilize w jis an paske gen de seri bagay li poko gen aksè avè yo lap itilize w pou l kapab vin jwenn aksè avè yo men just lage pyo man ou vo plis ke sa boo gen moun ki vle dil avè w ou pap oblije al peye tout jan de pri sa yo sa m renmen di nou an guys se te Gladson Lima mastermind an rèd pile an sediksyon peace out.